Sa ka fèt, sa ka fèt! Se Landy Vibe! Sa ka fèt tout bèl moun mwen yo! Jodi an guys, m vini avèk yon nouvo videyo pou nou. Videyo jodi an, se yon resèt mwen pote pou nou ki pap two long. Resèt lan sa k fè mwen fè li paske m pa two byen, chak fwa m pa santi m byen, m wè mwen mwen anvi gen rim, mwen anvi gen gòj fè mal, mwen pral gen fyèv, m toujou fè l epi m santi m nòmal paske m se yon moun ki pa renmen ale lopital guys m pa renmen ale lopital e sak fè depi m gon ti malèz m fè ti remèd mwen depi m wèl bon m tou sigen ansanm avèl ok avan m kontinye m ap di yon gran gran mèsi avèk tout fanatik mwen yo avèk tout bèl moun mwen yo ki abòne an chanèl la avèk tout moun mwen yo ki kite yon kòmantè pou mwen ki like ki pataje videyo a ki fè Mwen gen anpil nouvo abòne map di nou merci e yon gran bizou spesyal avèk nouvo abòne m yo ok merci anpil mwen renmen nou nap kontinye avèk resèt la m pral di nou men kou sa mwen genyen la mwen gen yon ti sèl guys m pa e pa anpil sèl mwen gen yon ti pwav m sot pile l sou vle ou ka achte pwav lan tou tou tou tou fen pwav fen yo vè yo vè yo vè nan Ou ka achte l. Men mwen menm m plis renmen achte grenn pwav lan menm m pile l m wè l pi bon pou mwen. M pi renmen l. E pi na jan nou ka wè la m gen ti jiwòf, m gen jiwòf guys avèk pwav. Mwen gen yon jenjanb m sot graje jenjanb nan. E pi m gen 2 dan lay ladan l. E pi sa se yon ti ji sitwon ki ladan guys. Yon ti ji sitwon. Sa se yon byè. Nou ka fè a nenpòt byè nou genyen. Men, se konsa resèt la fèt. Ok guys. M pral fèl pou nou. M pral melanje yo pou nou kapab wè kòman mwen fèl. M ap mete sèl la nan jenjanm nan. E pi lay la, ou konnen m pat ko, m pat graje l. M ap nèk fèl konsa avèk kiyè a. M pa bezwen l twò fen. Paske nou konnen lay la deja gon gou kou. Epi map mete pwav la. Map met tout paske e konsa m vle. Map mete ji sitron an. Map mete byè la. M mete yon ti kras byè paske tant li plis. Tant li pi piti, li pi efikas pou mwen menm. Lèl konsa guys, ou ka kitel fè yon bon ti tan tranpe, ou ka kitel fè o mwen yon, kòman m ka di, yon 20 minit, nan, ou ka kitel fè yon, yon 2 minit. Lè w kitel fè yon 2 minit, ki vle di ke e, pou yo kapab byen, byen desose jan moun yo konn di an. Si w vle ou kapab kouvri, men mwen kòm, kòm m pa gen bay la pou m te kouvri, m ap kitel konsa. Epi guys lè w fin bwèl se tou al kouche kouvri depi w wè ou fin bwèl wal kouche ou kouvri pa kouvri tout tèt ou nan paske dèfwa fyèv lan konn pete nan po bouch ou ou kouvri depi w wè w swe ou leve ou chanje rad sou ou epi ou nòmal si w ta kontinye menm jan ankò wap sike fè menm resèt la se yon resèt ki bon ki bon liye guys m toujou fèl mwen m konn fè yon lòt resèt wi men ki pa menm jan sa paske sa pa bon pou timoun piga nou bay timoun li ok sa se pou granmoun li paske non selman li gen bière epi tou je janm nan mete anpil je janm nan pike anpil nou pa ka bay timoun li se granmoun ki kapab bwèl kom m pap pran tan m bezwen paske mwen fè paske m pa byen m di nou sa deja m pa byen m santi fyèv tout zo m yo ap fè m mal kom ap fè m mal waw kom cho kom frèt m pral koule l. Paske, m konn bwèl avèk ma, men nou menm si nou vle nou ka koule. E pa gwo ma sa yo m konn bwèl la non, koz m konn pase tou piti, konn gen ti ma k rete, e pa gwo ma sa yo m konn bwèl la. Sa se resèt granmoun. Ok? Nou wè jan vin ye? Nou wè koulè? Depi wè fin bwè la, li fann don chou. Apre yon ti tan la guys, ou nòmal. Si ou malad, ou gen fyèv, ou gen rim, nen w bouche, gòj ou a fò mal, ou kapab fè ti resèt sa a. Li vrèman bon guys. M fè l plizyè fwa deja. Li bon. Nou wè jan l parèt kounye a? Nou wè li? Nou wè koulè l? M ap bwè tout paske mwen malad, m fè l pou dèske m malad. M ap bwè l san kanpe. M konnen l move men m ap bwè l san kanpe.

Ay guys li pike li pike li pike men l bon ok li bon paske se yon remèd li ye oh Ay, m bwè tout. Ouh, m bwè tout guys. M baka manje an e pike. M te nan gwo kèt. Oye. Vwa m nèkè te pa bon nan. Nou e vwa chanje paske piman.

Si w konn fè l deja kite yon kòmantè. Si w poko fè l di w pral eseye ok. Mèsi. Orevwa. Mwen ale guys.